Peyi Dayiti, peyi Etazini, e kòman nou menm Ayiti nou fè soti nan siplis bidjè nou pou nou vin tonbe nan menm sistèm dèt avè Etazini. Si w pa konnen nan mond lan, Etazini son peyi ki dwe plis lajan nan mond lan. Etazini se yon peyi ki dwe plis lajan, ki gen plis dèt. Se a lèd de dèt sa yo ki koz Etazini gen anpil peyi ki oblije asepte pifò bagay Etazini fè paske yo pa vle pedi kòb sa yo. Dayè, pi gwo tout gwo peyi Etazini gen dèt tankou le Japon e la Chin. Se de fason pou Etazini pa peye dèt sa yo. Se swa Etazini okipe peyi sa yo, li entegre l anndan ekonomi peyi sa a tankou l fè Japon, oubyen li anvayi peyi sa a, tout dèt li te dwe padone, epi li pran kontwòl peyi a. Pou Lachin sa enposib. 90. Etazini te reyisi. Malgre Etazini te nan konfli ak Inyon Sovyetik, Etazini te gen dèt Inyon Sovyetik. 90, dèt sa yo vin redui. Avèk Bowitz Yeltsin, dèt sa yo vin padone, paske yo te vle fè yon nouvo apwoch avèk Etazini. Konya la, Etazini kòmanse mete La Risi nan pwoblèm nan sistèm dèt la tou. Ebyen, se sistèm sa konya la, Etazini so, e La Risi soti ladann tou. Rezon ki fè m fè mansyon sa, ou pa ka pale de Etazini ou pa mansyone ni La Risi, ni Etazini, ni Lachin. Kounye a la, kòman fè Ayiti vin ladan? Mwen menm, djòb mwen, rèv mwen, se restore. Restore sa ki rele la fyète dayisyen. M vle pou konnen istwa peyi nou, kòman nou fè soti nan peyi, malgre petion ki t ap gagote Bwaye tap gagote peyi dayiti nan bidjè l te gen siplis chak ane peyi dayiti te gen siplis ok etazini arive peye dèt li tout dèt li yon sèl fwa. Nan ane Etazini peye tout dèt li, se te nan ane li te konn achte kredi nan men Ayiti, nan men Sendomeng. Li te konn achte kredi nan men Ayiti, lè Sendomeng vin Ayiti, li konn achte kredi suk, kafe, kòman yo te konn vann. Se yon bèl bagay, se afè lajan, nou pa t bezwen lajan vre non. Pou Etazini achte suk lan la, w ap vann li de vwayaj. Sou twazyèm vwayaj la, l ap pote kòb yon vwayaj pou ou an lò. Kounye a la, oubyen an ajan. Sa vle di, sou chak de vwayaj, yo peye w yon vwayaj. Pa gen vye kaye k ap note, ou konnen gen anpil vwayaj ki pase anba tou, e ak koripsyon, koripsyon te toujou la, gen anpil vwayaj ke Hayti pa touche vre, ni Hayti ni Cuba, tout Ameriken te dwe fè yon tatou Hayti, Cuba, Sendomeng nan figi yo. Paske san suk, kafe, kakao Hayti, Cuba, Etazini pa tap la jodi an la. Dènye fwa Etazini, nou konnen nan tan modèn nan, Se sèl Meksik ki arive peye tout dèt li nan nouvo tan modèn sa. Meksiko. Apre sa, tout peyi nan dèt. Tout moun nèt nan dèt. Dènye fwa Etazini resi peye dèt li. Mezanmi m vle w pran plim. Paske sa m ap ba w la, se bagay m vle wè fè ti rechèch ou. Sonje m di nou m pa renmen pou nou pran sa m di nou sèlman, pou nou kouri avè l. Ep fè rechèch ou pou ka pi konprann. Dènye fwa Etazini te peye dèt li se te an 1835 sou prezidan Jackson, André Jackson. A lepòk, se la m de, se la m vle m vle w peye atansyon wi. A lepòk se te epòk esklavaj ki t ap travay. Koute sa map do la wi. San touche. Sa vle di, esklav yo tap travay san touche, yo te kontribye plis ke 50 pousan nan ekonomi Etazini. Etazini pat twò gran nan agrikilti vre a lepòk, paske koton, yo te fè koton nimewo 1 pwodui yo, paske pou yo te vann ak Ewop. Ou pat ka manje koton. Ok. Epok sa yo te peye det yo a. Se epok ou te ka achte esklav nan stock market nan New York. Si telman esklav te yon pi gro komodite nan e sosyete Ameriken nan. Jackson peye tout dèt li, lè sa i peye Angletè. I te pè pou Angletè pa retounen. Etazini te sezi yon pakèt bato machan Angletè. Non blokis yo te depi lè te gen gè a, Etazini mete kòb sa yo. An Ekouti, yo peye Angletè, yo peye, yo dedomaje Espay, yo peye tout moun ki te ka retounen vin goumen la avè yo. Yo fin peye Lafrans, kounya la, Etazini se premye fwa 1835, yo pat gen dèt. On peyi ki vin pa gen dèt konnya la, mwen de 50 ane degzistans, konnya la, se on peyi ki an vwa de devlòpman. Se la anglè yo, yo retounen okipe Etazini ekonomikman. Nou tande pale de Rothschild,

Avè Mwayen Oryan, Mesopotamya, ap, ap, ap fè echanj lontan. Men pou sa nou pa mèt sa, nou pa pe, sa pa twò enterese pou nou orijin papye lajan. Yo antre Ozetazini. Sa fè m di nou, si n ap pèdi tan, nou gon bann bagay paske moun k ap fè, ki gen plan malouk pou benefisye sou pèp la, moun sa yo, yo gen pasyans. E egzanp m ap bay ba w la a, se yon egzanp pou w pran, pou w al gade, pou w suiv. Apre kat ane, a senk ane, 1840, Etazini gen yon ekonomi ki ap voye flè etazini pa gen dèt etazini tout sa yo fè rete la kounye la tout peyi vle vin fè echanj avè etazini tout kòb rete la kòb la jis pa sikile men moun kòmanse ap fè ti konsèvasyon fè ti so e fè ti ekonomi kalifòni vin devni eta ki pi rich nan fouye lò, ou gen tout Etazini kòmanse gen, epi Rothschild vini. Yo, sa nou rele asasen ekonomik, m toujou ap pale nou an, yo vini pou fè, e Ameriken toujou gon foli pou yo di w yo pi pwòch ke Anglè, pase son bann evade, Anglè vre ki ba w Etazini. Pou ke yo toujou ap imite les anglais. Rothschild vini li voye yon delegasyon pou vin ede Wells Fargo modernize bank sistèm Ozetazini. Lè l vin ede Wells Fargo kòman pou yo fè sistèm bankyè, Wells Fargo menm lè sa te konn gen bank note, epi rezèv de lò. Yo kòmanse di ameriken yo, n ap fè erè, ou pa ka gen yon ekonomi konsa pou leta p ap fè anyen l antre ladan l. N a sonje endepandans revolisyon ameriken an te fèt kontre taks. Se sa k fè taks. Si w gen grenn nan mouda w, ou pran leta ameriken an. Paske yo akize w pou pa peye taks. Kòm son vòl òganize li ye. Yo pa ka gen yon non. Yo pa gen jistifikasyon pou taks w ap peye la non. I vin devni yon nesesite nòmal ki enpòtan. Se pou sa yo gen kod taks la li pa kenn kote nan konstitisyon Etazini. Kounye a la lè yo kòmanse di Wells Fargo. Wells Fargo se youn nan pi ansyen, pi gwo bank ki gen Ozetazini. Yo di Wells Fargo, ou pa ka genyen tout tranzaksyon bankè sa yo ka fèt pou bank lan pa gen pousantaj li, pou bank lan fè kòb. Yo kòmanse moutre Wells Fargo kòman pou yo fè lajan sou pèp la k ap travay, k ap fè depozit. Lè kounye a yo kòmanse gen lajan, kòmanse gen ti bank prive ki kòmanse ap vini poup, poup, poup, poup, poup. Kounye a la, se la yo kòmanse antre. Kounye a la yo vin ak lide pou santralize bank. Sa vle di pou yo fè yon bank santral. Bagay ou wè nan tout mond lan se anglè. Se anglè yo ki bagay sa nan tout mond lan. Konya la, lide bank santral la se remèt kontwòl finansyè peyi ou a Rothschild. A Angletè. Depi son moun wè ki gen bank santral lakay li. Kounye a la a Etazini, a lèd de Bank Mondyal, IMF, yo vin pran lead nan sa. Depi ou gen bank santral lakay ou, ou pa mèt tèt ou. Lajan ou, ekonomi ou, ou pa mèt tèt ou. Kounye a la, sa w tande a la, yo kòmanse avèk pouse sa. An 1952, pèp la leve kanpe nan bounda Wells Fargo. Yo kòmanse atake machin charyo tren k ap transpòte lajan lò Wells Fargo genyen, paske yo di ke Wells Fargo vin avè yon sistèm k ap vole lajan yo. Wells Fargo bakòp Kounya la nèg yo vin avè yon lòt teknik ou wè depi ki ane m di w 1950 an 1850 eskize m kounya la yo vini avè yon sistèm kote pou yo demoutre pèp la pou pèp la pa kapab e detèkte teknik yo Yo kòmanse yon kanpay an 1851, yo pral vin reyisi an 1933. Ekri sa m ba w la. Ekri konbe ane 1851 a 1933 ba w pou w wè kòman moun sa yo gen pasyans. Sa vle di moun ki kòmanse kanpay la, vakabon sa a mouri. Men kanpay te kòmanse a toujou kontinye paske gen pitit, moun ki te nan komite yo gen pitit. Se sa k fè yo vin reyisi fè ekonomik Etazini an vin privatize. M ap bay bò kòman yo fè sa. Yo kreye yon skèm. Ki skèm yo kreye? Yo kòmanse bagay yo te konn ap vann Etazini an gwo. Yo kòmanse kreye yon rasite ladan. Anglè yo, yo kòmanse, tankou Etazini konn voye koton an Angletè, Angletè rafine koton yo. Kounye a la, Angletè retounen twal pou Etazini pou fè rad. Yo kòmanse ap bay ratman, yon bagay ki te konn pran, egzanp m ap ba w wi, ki te konn pran 3 mwa, Anglè yo fè l pran 9 mwa. Kounye a la vin gen yon demand Ozetazini pou rad paske sosyete a ap avanse, se yon sosyete ki pa gen dèt, ki gen lajan, tout moun bezwen soti nan chè yo potko gen machin k ap kouri, tout moun bezwen abiye cheval yo. Ebyen, lè yo wè sa, yo mande pou fè yon echanj, yon alyans ansanm avèk ansanm nan i pa 833 gen lè w fon erè wi e Beloni yo mande pou yo fon alyans entèkontinantal ansanm avèk Angletè E Etazini bankè. Sa vle di, pou ratman sa kanpe, se pou Etazini, moun machan yo, janbe lanmè Atlantik la pou y al fè yon gwo depo ann Angletè. Moun ki fè pi gwo depo a, w ap jwenn machandiz ou pi vit. Kounye a, men la Ameriken yo ki kòmanse renmen. Konvenyans yo, yo tonbe vre. Menm kote yo kòmanse fè sa, yo fon sistèm tokenizm kote yo kòmanse ralanti l pezape. Epi, toudenkou, pou 1870, yo kòmanse ap fè kanpay pou bank prive, pou privatize bank. 1890, Kanpay an 98, 1898, Rothschild asèpte pou finansye gè Etazini ap fè avè Filipin, avè Lèspay pou pran kontwòl Pòtoriko, Kiba, Filipin. Yo, sonje m di w chak bank, se yo k toujou fè sa k rele finanse gè. Ebyen, lè yo fin finanse gè a, pou 1901, 1902, Etazini kòmanse vin nan dèt. Etazini gwo ekonomi de 1835 a 1902. Yo pat dwe kin moun lajan non. Etazini tout ekonomi echanj te konn fèt an lò e an ajan. Malgre te gen papye, papye k te gen te gen bank de not ki te ekivalan a lò. E byen Etazini vin tonbe nan resesyon. Yo pa di sa. Resesyon an kote yo pa ka peye enterè. sou dèt yo dwe Angletè. Men e pa peye Angletè non, bank Angletè. Ki sa w konnen ki vin pase? Yo kòmanse asepte privatize bank sistèm Ozetazini. Nan 1907, gen yon gwo manifestasyon ki te gen Ozetazini. Moun yo leve kont privatizasyon bank paske yo gen kòb yo nan bank, yo paka jwenn kòb. Yo leve kòmanse gon kanpay kontre anglè yo paske gen moun ki gen lide ki reveye ki di anglè yo son lòt fòm okipasyon yo genyen. Yo pa vle wè anyen anglè. Yo kòmanse ap kraze e boutèy kleren ki sot an Angletè, yo kòmanse ap kraze pwodui Angletè, nèg yo fon lòt apwoch. Yo ale. Yo chita avek opòtinis. Se nan tout peyi ki gen ti sousou restavèk yo wi. Lè map pale de restavèk ayisyen. Nou panse sèl etazini plen restavèk wi. Ou genyen lè Mary Lynch, ou genyen JP Morgan Chase, ou genyen nèg sa yo. Ou tande m? Ou tande tout tout gwo nèg sa yo ki pli ta wap vin konnen se yo ki te vin antre nan sistèm. peye e sipòte gè dezyèm gè mondyal la tap sipò peye finanse itlè nèg sa yo kòmanse ap bay gouvènman ameriken presyon pou gouvènman ameriken an degaje l jan l konnen pou l privatize sistèm bankyè etazini. Anvayi Ayiti 1915, jan li te pran kòb la, li te pran lò nou te gen ki te ekivalan 52 milyon dola. Se konsa l remèt anglè li kòb enterè li te dwe nan kòb anglè te bank anglè yo te finansye gè Filipin nan. Apre sa, Etazini bezwen rebalanse ekonomi l, paske li sot nan gè, chak lè w sot nan gè son gwo defis ou pran. Kounye a Etazini bezwen rebalanse ekonomi l ankò. Yo kòmanse, yo wè se sèl solisyon, se pou yo merje avèk sistèm bank santral la. Pèp ameriken voye pye. Politisyen yo avè bizisman yo, bankyè yo, yo kòmanse ap mache kanpay kontre gouvènman. 1928, yo kòmanse ap planifye yon koudeta Ozetazini. 1929, lè yo wè Roosevelt vrèman pa pran presyon nan men vakabon, Roosevelt fè yon speech kote l di bankyè Etazini, oligach yo se pi gwo danje pou demokrasi nan peyi Etazini. Nèg yo lage nan mounda l. Nèg yo pran yon jèn jeneral ki rele Smedley Butler. Butler, yo ofri l yon milyon dola. Pami nan yo te gen mesye Dole te fè pati yonn nan yo, papa Prezidan George Bush, granpapa lòt prezidan an te la, JP Morgan Chase, nèg yo ranmase yon milyon dola, yo fè yon rankont Chicago pou yo peye Bòtle pou ke Bòtle atake Mezon Blanch epi pou bankyè yo pran pouvwa pou yo kapab enstale nouvo finans sistèm nan ki gen. Tout gè ou wè k genyen nan mond lan, se bagay kontwòl finans. Smedley Bòtle di ke li pa ladann. Paske kòm yon ofisye, li te leve men l anlè pou ke li menm li pa janm trayi peyi sa a, pou li te kanpe kontre tout trèt, epi l ale lè l di yon senatè sa. Senatè lè l di sa se youn nan senatè ki te nan konplo a tou. Olye. Pou senatè a ta ta di ok sa son bagay pa arete moun i rele yon jounal i komanse ap atake karaktè jeneral la pou krim li te fè an ayiti avèk sendomeng tande sa map di nou an la wi yo menm atante yo akize smedley butler kòm moun ki te kreye jenosid. an Ayiti. Se lè sa nan dokiman sa m vin jwenn masak ke Etazini te fè an Ayiti, kote yo te bonbe anpil zòn ke m te bay nou, m ta poze nou kesyon, tèl zòn èske w konn ki non li? Yo pran masak Okay, yo pran plizyè lòt masak, yo pou yo bay Smedley Yo presyon, yo di ke yo pral chaje l kòm jenosid pou krim li te fè an Ayiti. Ki moun? Kids Pagelibot la se moun ki te anchaje, jeneral ki te anchaje ok envazyon an Ayiti. El ekri Smedlibot lè. Lè nou fini la, el fè rechèch epi wap wè dènye diskou li te bay la. Koudeta a pa pran. Koze a pran lari. Yo arete mesye k te pou fè koudeta a. Men tout jij, tout moun te nan kou a, yo padone mesye sa yo. Tande byen wi. Yo ba yo yon padon malgre prezidan an te vle mesye pwesekite. Epi nèg yo kraze ekonomi Etazini an. Pou 1933, moun te mèt te gen lajan labank, ou pa ka al pran. Grangou kòmanse Vini, nèg yo kreye yon sistèm, yo bay anbago sou tèt peyi a pou kont yo. Kote te konn, nan Sid te konn pwodwi manje, voye nan Lenò, nèg yo bloke sa. Lenò te konn vel vann bagay nan le Sid, nèg yo bloke sa, yo tchoke peyi a. Yo mete yon anbago entèn. Jiskaske yo fòse. Prezidan Roosevelt pou l asèpte siyen ekonomik peyi a a gangstè sa yo. Nèg sa yo, yo vin bò nesans a sa k rele Bank Santral Trezorye Ozetazini ki pa yon antite leta. Se yon antite prive sa nou rele rezèv federal la, nèg yo pran kouvèti leta. Epi yo kòmanse retire lò nan ekonomi peyi Etazini, yo kòmanse prente vye dola, vye papye a, dola ou wè a, epi men kòman nou vin gen yon dola ki pa gen kenn valè sof nan Hollywood. Avè anpil sa nou rele desepsyon, Etazini fè peyi kòmanse asèpte malgre dola ou konnen tout lane 50, 60 anpil peyi pat janm asèpte pou yo te asèpte dola kòm lajan non paske alepòk mond lan echanj li te an lò. Kounye a la, kòman nou fè tonbe nan Ayiti? Nou soti nan yon peyi ki te gen siplis, nou vin antre nan peyi, nan sistèm prete lajan. M pral ban nou detay, fò nou gen plim. Kounye a la, Etazini te peye tout dèt li, 1835, a lèt de esklavaj. Lè w pran Etazini jodi an la dèt Etazini dwe ki plis ke 33 trilyon dola. Mezanmi make plim nan wi. Paske yo pa di w egzakteman i antre 30 a 33 trilyon dola. M pa anko bon pou m di mo sa an kreyòl. 33 mil milye e milye de dola. Lap pran etazini si la peye a lè wi. Lap pran etazini 700 ane. 700 ane poul fin peye tout dèt li genyen. Mèt ke etazini ta peye yon milyon dola pa jou pou dèt etazini genyen. Etazini ap pran 700 ane pou l peye kòb li si enterè a ta kanpe. E pa 33 milya monchè, 33 milya pa anyen non. 33 mil milya.

700 ane pou l fin peye dèt li. Se sa k fè Etazini gen yon ekonomi pou l toujou fè gè paske kòb Etazini ap antre a, li pa ka peye enterè dèt Etazini. Nan mwa septanm nan, gen yon pakèt moun ki pa t konnen. Etazini sot peye plis ke 500 milya de dola a la Chin, enterè dèt yo gen a la Chin, sou dèt yo gen, si se pa sa, yo tap an defo. Kantite kòb Etazini dwe, ou ka vlope le monn antye. 500 fwa kouvri avèk dola ameriken. Ou ka vlope glob la wi. 500 fwa an dola, biyè 100 dola. Se kantite kòb sa Etazini dwe. Nan dèt. Se la m di nou, e pa tout moun wè ki gon bèl machin, ou pa konn kòman l genyen l, pou w di ou vle yon machin konsa tou. Etazini te gen ti ekonomi l, ki trè byen. 1835, i pa gen dèt. Pa gen bagay fò byen konsa lè w pa gen dèt. I kite rankin anbisyon pran l. 1840, li kòmanse antre nan anbisyon avèk peyi angle. Men kòman kounye a la, li kraze ekonomi l, li vin antre nan yon ekonomi ki pa menm pou li. Paske sistèm ekonomi sa nap itilize, sistèm bankè nap itilize nan mond lan e pa pou nou, se sistèm anglè li ye. Ebyen men kòman li vin mete tout peyi l nan dèt. Nou sot tande pale de 2 trilyon dola ke Biden te bay pou nou sa, sa moun ap pran pou zonbou li a. 2 trilyon dola. Kòb yo te bay pou te Bagay sa yo. Ahh bon bagay di poze yon bèl kesyon. E si yo pa peye ankò? Depi etazini pa peye dèt li, tout gwo bilding ou gen la, èske w konnen tout gwo bilding Manhattan yo, tout sa yo fè pati de ekwite dèt etazini? Si yo gen malè yo pa peye ankò. Yap sezi. Wap wè la chine antre komanse sezi byen. Wap wè japon vin sezi byen. Se sa kap bay gè. Depi wap ede et ou. Sa w gen yon peyi ap vin pran. Se sa kap bay gè wi. Ok, 20 avril 2020, nou te fè plizyè live sou sa. Kote m te di kòb yo bay la, sou kòb yo pral fè gagòt avè. 2 trilyon dola yo te bay pou ede biznis. Yo te di... Se pou 360 milyon moun. Mezanmi, sou pran 360 milyon moun, ou miltipliye l a kòb yo te di ap bay moun nan. Kòb la pa menm 500 milya dola non. Men pa gen moun ki janm poze kesyon. Kote rès 1 mil milya 500 mil dola a pase? Paske, cht, m te di nou pa gen menm 20% popilasyon kap jwenn kòb sa. Gen nèg ki vle di nèg sa pa ekonomis men matematik la nou ka fèl e liseyen nou ye. Tout kòb sa pase an gagòt. Konnen wè yap arete malere. Se jis pou la fòm. Pran plim poum baw koze. Dèt peyi Etazini a 33 trilyon dola jodi an la. Dèt nasyonal peyi Etazini nan dènye 20 tan ogmante 200 pousan. Banm repete sa pou ou si ou pat tande l. Nasyonal dèt peyi Etazini depi nou kòmanse gè An Irak, Afganistan a jodi an la, dèt sa ogmante a 200 pousan. Chak ti ameriken ki fèt nan tè sa jodi an la, dwe 95 mil dola. dèt otomatikman paske chak ameriken ki fèt ou fè pati de dèt peyi ou paske yo prete w lajan sou baz de pwodiksyon e kantite dabitan. Chak ti sa ameriken ou gen la, yon ti bebe ou fèk fè la, dwe 95 mil dola otomatikman. Otomatikman, yo dwe 95 mil dola. Se sa k fè w wè, yo fè moun ap travay nan yon sistèm esklavaj Ozetazini, w ap travay ou pa ka peye dèt ou, yo pran tout ti kòb ou, ou pa menm ka peye kote pou dòmi, paske tout kòb la retounen, paske Etazini bezwen l pou l peye dèt. Pou jwenn chif sa yo m ap ba w la, w ap divize. 33 trillion dola, 33 mil milya de dola, pa 300 milyon abitan, epi wap jwenn konbe dèt chak ti moun genyen. Ok? Sa ve di, wap ka wè, e pa mwen kap di l non. E pa mwen kap di l. Anvan moun pale, nèg sa, e, li gen paspò. Paspò m nan, li fè m fè pati de dèt lan. Paske sou sa, tout sa antre nan fòm. Sa nou rele sipò, komodite pou dèt. Se de sèl fason eta, non an nou poze yon kesyon anvan. Se kiyès le mond dwe tout lajan sa yo? Si tout peyi ap dwe tout peyi, pa vre? Le mond antye nan dèt. Ki moun le mond dwe tout kòb sa yo? Elyann? Ou byen ekstraterès? M vle wèl panse a sa, ou menm vin ak pwòp rezilta w. Ok Banm klarife yon bagay pou Michel Kijan fè etazini se li ki fè lajan Epi li dwe tout kòb sa yo Etazini prente lajan lakay li Lajan etazini si se pa an echanj li pa voke nan yen Lajan etazini tout lajan te konn back pa lò etazini pa gen lò ankò konnya la li trike tout peyi pou itilize dola a lèd de demann dola a genyen li vin santi li vin devni yon komodite ki trè ra men papye a pa vle di anyen ok de fason pou etazini pa peye dèt li yo 1. Se diminye depans li, sispann konfli nan gè, ki si l fè sa. Koute byen sa m ba w la wi. Mèsi anpil Peter Augustin. Peter Augustin di m se 110 mil dola chak ti Ameriken dwe Lò divize l egal. E pa mwen ki fè chif yo non. Matematik la pa banm manti. Sa vle di, Etazini pou l ta va pa ekonomi fon ti mache, fò Etazini ta kanpe nan konfli pou l refokis nan devlòpman. Se sak fè ou wè depi ane 60, Etazini pa gen kenn ray tren li konstwi, li pa gen kenn nouvo tren ankò, paske tout lajan l ap peye dèt. Konya la, si Etazini ta kanpe pou lèl nan gè, ekonomi pral pran yon kout pwen. Rezon pou ki? Li pap gen lajan pou l peye dèt. Ok? Dezyèm opsyon Etazini genyen, se pou l ta ogmante taks Ozetazini. Boujwa ayisyen an, Yo pap eta, yo pap asepte. Sa vin sans se, sèl opsyon Etazini gen, se kenbe enfliyans li nan lòt ti peyi yo, mache anvayi peyi, mache anvayi peyi, pran trezò peyi, tankou nou menm nap mande lajan done nou yo, kot yo pase? Nou pa ka peye pwofesè, n ap fè pwofi 30 milya de dola chak si mwa, 60 milya de dola nan chak dwòn. Ou pa janm fè yon lide pou mande kote kòb sa pase? Kòb sa yo antre Ozetazini vin peye enterè sou dèt sou dèt peyi Dayiti dwe. Eta Ayiti gen obligasyon. Pou ede Etazini peye dèt li. M gen moun ki di m yo jwenn kèk dokiman m pataje la se men yo byen kontan se sa m renmen m vle nan ale pou nan gade menm pou nan chache pou se pa pou nou pa panse pase nou pa abitye tande bagay sa yo sijè sa yo e pa bagay ki diskite nan radyo ni nan televizyon paske toutotan yo kenbe w mwens enfòme toutotan l pi bon pou sistèm nan. Ban nou fon ti vize, an nou fon ti kout pye an Ayiti. Paske tit cho a jodi an la, se te, tit cho a se dèt Etazini Ayiti. De 1940 a 2019, pran plim ou, 1940 a 2019, Ayiti te dwe Etazini plis kòb ke tout lòt peyi, ki te moute plis pase 62 pousan GDP peyi Dayiti. Mezanmi, Pran, pran, koute sa m di a pou nou. M ap esplike l pou nou, pou nou konprann. Ok? M pral esplike pou ou pou nou konprann. Ayiti, apre okipasyon Ameriken an fini, koute byen sa m ap ba w la wi, Ayiti se youn nan peyi, Ki te dwe plis kòb a Etazini, li te si tèlman, kòb sa ti tèlman anpil, li te plis ke 62 pousan nan GDP. Sa vle di nan tout sa peyi Dayiti pwodui, 62 pousan ladann ale pou peye eta dèt Etazini. Nou ka di, kòman fè Ayiti te dwe dèt sa yo? On peyi ki pat gen dèt, nou ta prete Etazini lajan pou 1940 a 2019 pou Ayiti dwe tout kòb sa yo. Eske OGM nan dwe pale w de dèt Ayiti dwe lè y ap prete lajan? Lè yo di y ap ba w don, ou pa janm tande yo pale w de dèt? Kounye a la, si nou gen 15 milyon moun, fè matematik pou w wè konbyen kòb nou menm nou chak dwe. Ban m ba w egzanp, se la dokiman moun ki t ap di m se pou dizan, dokiman 16 septanm 1915 lan, se la m ap vin avè w. Se menm dokiman sa yo itilize an 1900. Tikman, yo deprive nou de sa, tout sa nou pwodui, jan nou pwodui a nou ba yo li. Paske nou pa ka peye dèt. Yo. An nou kite ti lav la. M pap di anyen la ki mal, m pap di anyen la ki pou fè nou fache, an nou kite ti lav la fini, m prèske fini, m pwomèt nou sa m prèske fini. Pa plede koupel ankò. Paske yè Facebook dim ke yo flag mwen paske map pataje pònografi. Sa vle di, tanpri an nou kite ti live la fini. Kounya la, tout ti sa nou fè ladwann, minis finans, yo tout anba kontwòl Etazini, premye minis yo tout anba kontwòl li. An 1946, li te moute plis ke 118,90 pousan dèt Etazini te gen avèk Ayiti. Nou pa konn nan ki kote Etazini di soti. Nou dwe 118 pousan. Sa vle di, Nan menm sa nou pwodwi a, mèt ke nap pwodwi. Mèt ke sa nou pwodwi, nou an defisi. Imajine ou plante yon kawo bannan, yon kawo tè bannann. Ou gon moun ou te dwe ki vini pran tout bannann ou te dwe, kounye a la, moun sa vann ou 2 grenn bannann pou pa mouri grangou, pou replante. Kounye a la, lè w replante kounye a la, ou toujou dwe moun sa. Se sa Etazini fè avè Ayiti. Yo enflete dèt nou genyen. A yo menm, yo vin fè nou yon esklav nan yon chan ouvè. An 1981, ok? An 1981, se te moman ki te pi ba nan dèt Ayiti te dwe a Etazini. Se la yo te padone anpil dèt Ak divalye yo te di ap dèt peyi a te dwe se la wè mwen menm depi si nap swiv mwen si nou pa aprann epa mwen menm non nou konnen mak bazen sonje m te pale nou an 81 bank mondyal te antre vin fòse mak bazen sou divalye. Marc Bazin pat grandi an Ayiti. Li pat yon divalyeris. Yo mande l pou l antre Marc Bazin anndan peyi a kòm minis finans. Pou yo fè Divalye asèpte sa, yo te oblije Di eta Ayiti y aprèl padone kèk nan dèt peyi Dayiti yo redwi l a 31 pou san. Men, se yon sistèm kowonpi se yo menm ki moute pousantaj yo lè yo vle, yo di w ke yo redwi l, menm lè yo redwi l ou toujou dwe menm kòb la. Se jis yo retire kap enterè a pou moun ki konprann sa map di a, konn ala Jean Claude menm asèpte pou mete Bazin kòm minis finans avèk garanti ke Etazini ap sipòte l sou pouvwa pou jiskaske l mouri. Ok Ebyen se sak fè Bazin li menm lè li vini li vini avè ajanda bank mondyal te ba li. Ajanda Bazin se detwi pwodiksyon nasyonal, kòmanse ogmante Enpò an Ayiti, redwi ekspò an Ayiti, epi pouse kanpay privatizasyon. Men kote nou kòmanse, lò pa jis Jean-Claude di wa, Jean-Claude pèdi pouvwa depi 81. Depi menm kote l asèpte pou Marc Bazin antre fè pati de gouvèman l lan. Sa vle di, pou ki rezon m di w bagay sa yo? M di w bagay sa yo, m vle w al fè rechèch. Paske m konnen anpil nan nou pa konfòtab ak sa m ap di. Anpil nan nou di m gen seri de dokiman m voye nou gade pito nou pa t janm gade l. Paske sa nou wè, nou choke. M vle k ouvè diskisyon avè nou menm. Pou nou pa alèz. Pou nou Enkonfòtab. Si nou pa enkonfòtab, nou pa p janm soti anba pwoblèm sa. Pou semèn sa la, prepare plim ak kaye, m pral kouvri relasyon legliz, vodou e endepandans nou avèk kòman nou vin gen sen yo. M pral kouvri richès peyi Dayiti. Avèk kèk akò, kèk lòt akò. Ok? Pou nou ka wè ak ki. Paske si m pa fè sa pou nou, si gen yon lòt moun ou konnen k ap fè sa m ap fè la, ban m non li m ap kontan. Pou m pataje anpil avè moun sa a. Pou nou k fè travay la ansanm. Paske sèl mwen menm m pa ka fè l. Se sa k fè ou nou menm k ap gade m la. Aah! Carole Berlis di yon gwo koze la. Mezanmi! Eskize m. Carole Berlis poze nan trete 1915 m te voye nou gade a, pou ki rezon yo mete ane de notre senyè. De notre senyè sa li pa pou nou. Se ane Senyè pou Etazini. Si Etazini pat antre vin okipe nou an Ayiti, Etazini tap bankrop. Etazini te gen konfli entèn, Etazini te dwe yon pakèt lajan, kòb yo te pran nan trezò nou yo, kòb sa ale peye dèt. Kòb sa ale li peye dèt. Apre sa yo yo kowès prezidan nou an 1917 pou prete yo on milyon dola. An 1928 pandan grand depresyon an yo fè kontra sekrè avèk gouvèman ayisyen. Nou pa janm konnen ki kontra yo te menen. Apre sa yo vin ba w Guillaume. ki vin vann peyi a nèt, ki siyen tout papye, Guillaume Sam siyen tout papye nèt, paske li te vle kenbe pouvwa a podyab. Paul Eugène Magloire vann peyi a nèt. Bagay sa yo, si m pa di w yo, si m pa di w yo, Kòman wap fè konnen yo? Se devwa m. Devwa m pou m ka ba w enfòmasyon sa yo. M pral nan randevou mwen maten an la. Ou konnen fò nou kenbe sante a tchèk. Tout tès vini negatif, bèl bagay. Kounye a la nou pral e pale avè yon sikològ pou 2 zèd tan epi nou fini ak tès nou anvan nou fini. Ok? Sa vle di, kote nou ye la, jodi an la, si nou pa konn istwa nou, nou pap konnen lèdmi nou. Ok Al fè yon ti istwa pakou Magloire lèl antre etazini li si tèlman fè travay li byen li si tèlman fè travay li byen Yo ouvè kapèt wouj nan tout eta ke l t ap vizite. Yo te menm fè l devni yon envite espesyal nan ni Kongrè ni Sena ameriken. Lè l rive nan Mezon Blanch, se kapèt wouj ki te ouvè. Èl gade. Nouyòk! te fè yon parad pou resevwa Paul Eugène Magloire. Sa vle di, si m pa di w bagay sa yo, ou pa p jwenn ni. Sonje m di w, m pa vle w janm repete Lapèl dèzantil ankò. Lè Ayiti te lapèl dè Zantiy, li te bon pou lè lè panyòl, lè fransè, lè zanglè, lè zanglè, lè Zetazini. Ayiti pat janm pèl dè Zantiy pou Ayisyen. Retire vokabilè sa. Al fè ti rechèch. ak sam bon yo. Vini pou nou fè yon ti agiman. Ok? Tout otan ke nou poko janm lir Trete 16 septanm 1915 lan, ou pap janm konprann anyen map di. Paske lè w li l kounye a la ou ka vin ak kesyon, paske ou pa gen yon atik wap konprann. Pa gen yon atik ki ekri menm wap konprann. E wap mande ki moun ki siyen bagay sa yo. Ok? Fò w mande ki moun ki ekri bagay sa yo, ki moun ki te asepte. Map kite nou. M ap di nou mèsi. Konstitisyon peyi a pare pou nou. Drapo Anperè Desalin nan pare pou nou. Nou pa restavèk repiblik. Nou menm se Anperè. N ap tounen avèk onè Anperè nou. Mwen menm, m pran desizyon pou m edike w, pou m atake tout sijè ki tabou, tout sa gwo medya oubyen pwofesè pè touche, Paske edikasyon nou genyen yo, si nou pa soti nan bwat sa yo ban nou an, nou pa gen edikasyon. Nou pa kont pèsòn moun. Paske mwen anpil moun, depi m ap pale de istwa peyi Dayiti, Etazini ap toujou vin on jwè, on jwè ladan li. Ou byen ou pale de istwa mond lan, Etazini ap toujou la. M jis ba w Sa ke m jwenn nan achiv ameriken, e pa lòt kote mwen pran enfòmasyon m ap ba w non. M ale anndan achiv bibliyotèk chanm depite Etazini. M ale anndan achiv nasyonal, se sa yo anrejistre pou timoun yo ka jwenn. Men wou menm, ou pa alèz paske mwen menm m ap ba w enfòmasyon ke yo gen yo pataje ak timoun yo. Enfòmasyon m ap ba w la a, se enfòmasyon m jwenn nan bibliyotèk Etazini. Men, pwòp Ayisyen parèy mwen, yo gen pwoblèm avè m, yo di sa pa enpòtan. Yo di m mwen Etazini. Yo di m, m ap ba w konesans. Dayè, m pa vini, m pa voye moute ba w, m ba w referans. Ok, banm pran 2 moun anvan m ale paske m gon ti tan avè nou la. Ah, pa gen moun. Bon, pa gen moun, pa gen kesyon. M ta pran 2 moun. Pa gen moun, pa gen kesyon. M ta Jovani, moute. But genlè Jovany gentan ale. Bon, si pa gen moun ki te gen kesyon sou sijè sa, m ap di nou mèsi. E pi, n ap tande pita. Istwa pa ka twonpe w. Istwa pa ka ba w manti. Ki kesyon w genyen Auguste? Bay li non. Ok, ah genlè m gen, pito m pa t mande kesyon. Roody, ban m pran Roody.